Bon jan nou fèl nou menm pou piks klè. Ale non! Ou anlè, ou anlè, ou anlè. Ok, enben, Moras on lage a, map di w bonjou, bonjou, bonswa, bonswa, nou deja midi, midi boul. Donk, se yon plezi l ye pou nou a chak, preske kaziman tou lè lendi konye a nou retwouve nou sou panèl sa la pou nou kapab di fon ti analiz avèk moun yo, fè kèlke ti komantè, bay opinyon nou sou, sou, sou endistri an kap pase a. E n ap salye tout moun ki branche, tout moun k ap swiv Monreyal Son Lari a, epi tout moun tou k ap sipòte Radyo Mizik Kreyòl, k ap sipòte Gèdès Non Strès. Epi kòman nou ye fwè? Bon ou konnen yon ti grip la k ap te takle nou la men nou anfòm, nou anfòm e lendi an rive randevou an nou e se jodi an li avè w pou nou konnen plis detay, pou nou fè ti pale sou dosye Etchanmay la, kòman wikenn nan te ye e kòman djaz yo ap evolye nan lakou Monreyal. E Guerdes e selon sous pa nou e Flash Music avèk Star Music gen gwo pwoblèm la. Men e ou avan nou rantre nan dosye sa yo banm reponn chantè Miami an. Wi wi bon ya wi wi. Dòval pa bezwen reponn ni Dòval pa bezwen reponn chantè a pou mwen menm analiz pam lèm gade mwen misye misye detone pa mal misye detone anpil anpil anpil anpil Nan mizik la, misye vini ka petèt gen yon plis li fè ke li gen sou Dova, li enpwovize, Dova gen lè pa ka enpwovize. Si se kesyon enpwovizasyon, gen lè misye ka enpwovize, men kesyon chante an, mwen menm, a mon avi, Dova konn chante pase misye. A mon avi, Dova konn chante pase misye, paske wap gade misye, misye detone, e si misye detone nenpòt 5 fwa anndan enpwovizasyon lan, li pa detone ase. Se ke Dova konn chante ke misye. Sof ke Dova gen lè pa ka enpwovize ke misye. Donk sa vle di misye li menm, misye li menm daprè mwen menm son ti chantè dèyè manman ki tou ap pran woulib sou dosye Dova a paske l wè dosye Dova ap fè chemen. Pou yo wè l. Li tou ap pran woulib sou do Dova pou yo ka tou wè l tou. L ap chache yon buzz, se yon buzz l ap chache pou yo ka tou wè l. Donk sa vle di son ti chantè dèyè manman ki tou ap pran woulib sou do Dova. E donk sa vle di fò misye al aprann chante avan vin bat Dorva nan chante. Kounya Dorva met granmoun sou ou al pran teknik chan pou w ka enpwovize tou konsa pou ti chantè dèyè manman sa yo pa choute sou ou konsa ankò. Dosye! Dosye! Donk. Nou ka tout swit kòmanse rantre nan dosye nou. Nou gen, m pa konn si w ap kòmanse avèk sta mizik lan oubyen si se flash lan. Jan w vle, jan w vle!
Dosye! E nan dosye sta, e flash mizik, nou gen plizyè mizisyen k ap, e on dirè k ap leve, e k ap rache manyak yo bay tèren an. Ou gen, pa egzanp lan gen yon kibòdis tankou Wilson ki bay san l anndan djaz lan. Wilson genlè. Bay demisyon li nou menm kite djaz la. Misye dim li klèman misye pale a misye misye dim li li pliye bagaj li rache manyòk li lale. Donk sa vle di yon nèg se si ke gen Wilson gen batè a ki kite si map fè yon analiz analiz mizikal Wilson pa evolye anpil anndan flash li pa evolye anpil anndan flash kote mizikal m pa kwè Wilson pote gran choz pou flash men pa kont Men pa kont, Wilson se yon moun sèten, yon moun ke w ka konte sou li. E batè a se yon moun ke w ka konte sou li anndan Flash, paske nèg sa yo te bay san yo anndan Flash. E retire nèg sa yo, yo pa jwe nan Flash ankò, m ap mande nan ki djaz nèg sa yo pral jwe. Paske ou sonje dega, ou sonje dega batè sa te fè nan avèk Denè Seyid nan Disip. A un moman done, Denè, Denè, Denè di kèt batè a, pa jwe ankò paske batè a pa renmen w. Dosye, dosye! Donk, donk, men batè a kanmenm m wè l fè ti efò, depi aprè lò li fè ti efò li, e men batè a plis gen yon chans al evolye nan lòt djaz ke Wilson. Ke Wilson. Pase nèg sa yo si yo kite Flash la mwen menm m ap poze tèt mwen kesyon Nan ki djaz yo pwale petèt m pa konnen petèt nan piwili petèt nan m pa m pa konnen m pa wè nan ki djaz nèg sa yo pral jwe pa rapò a jan tandans lan ap evolye de no jou sou mache a Wilson si Wilson fè pati don djaz ou deja konnen ke Wilson li son son son son nèg su l ye e li pa pral ba w twòp pwoblèm pase sa se pa yon nèg ki pral twò anmède w pase sa Lè nan non jazz. Li pa moun pwoblematik. Li pa moun pwoblematik. Bon, lè w pa fò tou, ou konnen, ou pa ka pwoblematik ankò. Ou vle di misye pa fò? Non, non, non, non. Mesye, si n ap chache yon bon kibòdis nan Montréal la la, Wilson fè tout tan l. Li fè tout tan l nan Zenith, li fè tout tan l nan Frizz, li fè tout tan l nan pakèt, men Wilson pa pote anyen plis.
Aprè 20 tan Wilson ap jwe nan kominote a. Demen maten Wilson pa jwe ou pa gon moun kap sonje Wilson. Men eske epa timid li timid tou.
Non ou gen dwa timid men wap jwe. Bon fin pale.
Ou gen dwa timid men wap jwe.
Yo wè w. Tout timidite w la ou timid ou paka pale nan piblik wap kache ti kò nan yon ti kwen men lè w foure mo sou kibòd la yo di kèt misye ap jwe. Ou konprann kounye a vòlò? Yap la. E la, Wilson pa ka jwe nan kenn lòt djaz ke Flash Music paske se sèlman Flash Music ke l konnen. Rale Wilson mete l nan yon lòt djaz la pou l vin jwe san e e avèk 2 repetisyon sèlman e be be be be sa gate.
Men la Sa kounye a, gate l pap kapab. men kounye a la e sa kap rive sa kap rive avèk djaz la kounye a? Donk la la mentan konnya ki pwoblèm ki genyen fò nou ta poze kesyon konnya ki pwoblèm ki genyen nan djaz la paske sè dènye jou ou gen ansyen ansyen chantè a Djédjé wi ki li menm e depi lontan la ki sou apwobasyon apwobasyon sa vle di madanm a depi lè Mixilova te pase nan djaz la la madanm misye di afè pou fanm ap vin fè senti gouye sou ou a pa gen bagay sa pyès mouche doredavon ou sou apwobasyon dosye dosye dosye depi lè sa depi lè sa misye se. Timidman timidman misye renmen mizik lan e misye kapab, misye gen yon vwa pou chante, byen antandi misye gen yon bon vwa pou l chante, sof ke misye pa pratike, misye pa evolye kòmsi li konnen misye te sou apwobasyon lakay li, paske nèg la fè yon kalkil li di kèt, mizik la nan Monreyal la poko bay kòb, e lakay la li menm. li plis ou mwen gon lapè trankil, monchè misye blije, misye blije reziyen l wè lè on kondisyon, on kondisyonèl, ou mache sou pinga ou pa vini sou dekonnen. Donk, ki vin fè ke misye li menm, misye te tap chache on jan pou l rale kò l sou Flash. Ok. Avèk larive de Tigana, anndan Flash, misye ta pral kòmanse rale kò l plis toujou men misye toujou la, wap wè malgre tou,

M ta prefere vann chantè a avèk ansyen chantè a Djedje yo 2 ak chantè mizik lan pou yo te vann ti gana men nèg yo fè yon erè yal vann nouvo chantè a diferaman ou wè ti gana genlè ka chante nan studio men map gade ti gana kap chante live monchè ti gana gen anpil kwout ankò poul manje avanl arive etablil kòm yon chantè live.

Monchè Tigana, rekalkile ankò, gen lè w nan nimewo 3. O nivo studio ou genlè mete tèt ou nan 6, men nan nivo live la, fon kalkil ankò, gen lè sa nan nimewo 3 ou ye, ou bon konsè. Ou voye misye al retravay. Fò l travay live yo, o nivo live yo. Lòt pwoblèm n ap poze ke non sèlman djaz la te mal vann nouvo chantè a, E jan djaz la ap jere an eske manadjè a byen jere nèg yo oubyen eske se pou yon pwoblèm Schneider maestro djaz la paske Schneider gen dwa ap bay egzijans epi pandan se tan nèg yo pa ka reponn epi nèg yo kraze kite sa e eske se yon pwoblèm Schneider li ye paske gen plizyè mizisyen ki kite gen plizyè nèg ki pa ka ret anndan djaz la eske se pwoblèm maestro a oubyen eske se pwoblèm manadjing ke li ye ki fè nèg yo pa rete nan djaz la. Ebyn djazz la gen yon kip pwoblèm la wi. Djazz la gen yon ekip pwoblèm ou gen yon manadjè franky e zache e zache e manadjè zache zache li menm plis ap okipel de radyo li li pa gen tan poul okipel de djazz la poul bouke djazz la pou fon seri de bagay metel leyo
zache zache.

Eske eske manadjè a li menm li okipe l de djaz la reyèlman vre oubyen eske l pap okipe l de radyo pa li de preferans? Kisa ki genyen men nou kapab wè depi aprè gala se silans total men ou kon Leo se li kaziman ki te toujou konn Leo e Clarice se yo ki toujou ap eseye fè ansòt pou djaz la toujou rete vivan e onivo de manadjing donk fè ke eske eske m pa kwè pwoblèm nan soti bò kote Leo paske Leo toujou eseye fon jan pou li kenbe tout moun, se la ke m ap poze kesyon, eske se pa o nivo de Zache ou byen eske se pa o nivo de Schneider pwoblèm nan ye? Ki fè nèg yo demisyone. Paske o nivo de Leo, m pa kwè Leo ta pral ba nèg yo panik, paske nèg sa yo yo trè solidè avèk Leo. Dè le kòmansman, yo te toujou avèk Leo e yo pa janm lache Leo. Bon ou move moman.
Bon ou move moman, menm lè djaz la pa t anyen menm, nèg yo te toujou la, yo te toujou pote kolaborasyon yo a 100%. La mentan, depi Shtaga fin pran direksyon mizikal djaz la, ou tande yon seri ti plenyen k ap fèt anndan djaz la. Donk, pou ki rezon, ki pa ki rezon, èske se egzijans mizikal la Shnader ap fè, oubyen èske se fason ke l pale, li adrese la nèg yo, ke nèg yo pa kontan? E, donk, apati de la, Wilson tou lè l kòmanse wè yon gigè tankou Q-Tech detanzantan k ap rantre Vin fè gigann nan djaz lan. Yap peye Piter e yo pa janm bal on goud depi lè djaz la fòme an. Bon! A pati de la li gen dwa ap poze kesyon tou. Se la, se la map vini an. Paske lè on nèg vin fè on kout epi yo peyel byen ou menm kap goumen avèk djaz lan. Dèl depa. Dèl depa ou pa gen yon goud.
Wap poze tèt ou kesyon. E misye. E sa ki bèl la se ke tout repetisyon kap fèt yo, Wilson toujou nan tout repetisyon. Wilson ap repete nenpòt 3, 4 fwa pa semèn. Avèk djaz la, Peter li menm se yon grenn repetisyon li ba nèg yo epi gaz kole. Ya, chèk li fèt.
E li touche.
Bon, anplis kounya yo kòmanse ap retire solo nan men Wilson pou yo ba Piter. Ooh ok wi wi wi wi ya ya.
Solo Wilson te konnen yo kite solo yo kite Wilson fè solo yo men tout kote nèg yo ap chanje depi Shady ap chanje ap chanje groove yo anndan djaz la se Piter ki te kòf. Pandansetan Peter li menm vini li menm byen trankilman li toujou ap eseye fè plas pou Wilson rantre men maestro a li menm lap pouse pou se Peter ki dekole djaz la, dekole solo yo.
Peter li menm se pa yon nèg ki egoyis li menm nan jwe. Non misye pa egoyis byen okontrè si Wilson te menm vle li te gen dwa menm antann avèk Peter, Peter tap bokou travay avèk Wilson, Peter son nèg ki trè trè jenere, son nèg ki pa egoyis, son nèg ki trè janti epi son nèg menm lè lap pale avèw. Si w pa kole zòrèy ou nan bouch ou, ou prèske pa tande sa l ap di w la. Timid lan, se vre. Wi, vwala yon nèg ki timid. Piter se yon nèg ki timid. Men lè Piter ap jwe, tout moun wè l. Kèk misye ap jwe. Misye ap jwe a. Ou wè l. Donk batè a li menm, bon, bon, e se lavni ki pral di nou nan ki djaz yo prale. Men, men, batè a poko. Men m pa kwè nan ki djaz nèg sa prale. Batè a di l ap kite men l poko klarifye ke mwen deyò nan djaz la. Men, nou konnen ke misye ap kite.
Batè a di lap kite, batè a se kalkil lap fè la nan moman an la, misye ap fè kalkil lan se kèt nan ki djaz m ka ale la. Batè a, ou konprann, nan etchenbay Monreyal la jan bagay yo ap evolye la, m poko konnen nan ki djaz misye ka ale, misye ka petèt gen òf, m pa kwè l gen òf, men lòt chans pou misye, misye genyen si l vle jwe batri toujou,

Se ke sa mizik pase depi se tout gwo mizisyen ou konnen ki gen nan Montréal la tout yo tout pase nan sa mizik. Esa m paka konprann.
Si nap gade ou gen polo ou gen polo enkonito pase nan sa mizik djek djek nan flash jodi a pase nan sa mizik ki lòt ankò k pase nan sa mizik boby clean pase nan sa mizik ee moun ki pa pase nan sa mizik la se michelet britis petèt ki pa pase nan sa mizik apre sa tout nèg yo nèt kòm chantè pase ladanl onivo kibòdis. O nivo kibòdis prèske tout nèg nèt ki nan baz yo la, ou wè ki kap jwe nan baz la pase nan Star Mizik, menm nèg ki nan Kreyòl Mix pase nan Star Mizik, gen nèg kap fè de kou nan Sakaj kounya pase, tout mizisyen nèt pase anndan Star Mizik. Ou vin gen ti kibòdis la Licito ki kite la, Licito son nèg depi ou pale avèl mal yon sèl fwa li pap kite ou pale avèl mal de fwa. Li pap kite w pale avèl mal 2 fwa, ou pale avèl mal on sèl fwa ou te mèt ap bal kòb e pou kinn wap relel la pou repetisyon pou tan li pa menm reponn li pa menm pikòp telefòn ou an menm menm pikòp li pa pikòp telefòn nan sa se 1 pi dezyèman li sipoze yon nèg ki te toujou gen pwojè pou li te fè afè pal men lè ke esta mizik vinn chache l yo vinn relel yo vinn ap refòme djaz la yo pran misye Yap bay mizik ou konnen manager sa yonn nan bagay ki gen se yonn nan jazz ki peye pi byen. M se oh m se peye. Se yonn nan manager ki peye pi byen kèlkanswa gig e pa gon nèg kap fè gig anndan sa mizik ki touche mye se pa ki dwe non ki touche mye ke tout moun tout lòt gig e kap fèt nan lòt jazz yo se 150 goud yo ba yo men anndan sa mizik gen nèg kap touche 200 300 dola. Yo peye trè byen ya sa m konnen. Trè trè byen e yo peye pi yo peye pi byen yo non sèlman yo peye trè byen yo pa dwe w Anplis yo pe yo plis ke lòt djaz yo. Alò la kesyon è, pou kisa nèg yo pa ka ret anndan djaz la? Eske se paske nèg yo konn monte nan sou sòl la depi yo rive gon moman yo rive anndan djaz la yo prezante yo devan dyab la? Epi yo di w gon sakrifis pou w fè la epi w pete kouri?
Lè w manje manje Chango.
Wi, wi, depi ou manje pwa fò w bay lapire. Donk, kisa ki genyen anndan sta mizik? Nou pa konnen, men sèl sa nou kapab fè kòm analiz, nou konnen manadjè a se te yon ansyen mizisyen, m kwè swa nan Skah-Shah ou byen nan ki Mack Dom, li gen yon djaz nan stil djaz sa yo ke misye te jwe saksofòn. Misye se yon nèg ki konn jwe mizik tou, e w ap wè sta mizik tout albòm k ap fè yo se misye k fè mizik yo. Se misye k ekri tèks yo, se li k fè mizik yo, se mizik misye l ye. Donk fè ke lè w vin nan sta mizik misye pa dakò ke. Egzakteman. Misye li menm se li k ba w mizik pou w jwe. Se kòmsi m te ka ap di w se yon mizisyen rate ki te gen yon pakèt mizik ki pa te janm ka reyalize anyen avè yo. Kounye a misye fè yon djaz epi li vin fè li di ti mesye m ap peye w pou w jwe mizik mwen yo pou mwen. Daprè nouvèl e si si w nan repetisyon Epi ou fon fos nòt papa. Misye kanpe repetisyon li di misye ou deyò wi epi si w replike li toujou pran pòt lan pou ou.
Bon, la m konnen m poko janm swiv repetisyon repetisyon djaz sa a, m pa ka di w, men sèl sa m konnen misye onivo mizikalman, sòlfèj li, nòt mizikal li misye konnen l. Sa misye konnen l depi yon nèg ap sonnen mal nan zòrèy li li lap di w li wap sonnen mal sa l konnen l sa li menm e se yon e se si misye te byen itilize l se yon moun ki yo te kapab itilize nan kominote a ki te kapab ede Yon djaz Monreyal.
yon seri de mizisyen Wi. e mizikalman palan Wi. paske misye konn mizik misye konn mizik e e wap wè byen tout misye m kwè djaz la fè 2 albòm deja e gade tout mizik djaz la fè se misye k fè yo fò w wè ke misye se yon nèg ou fò w wè se yon moun ki konn mizik li ye. Ou konprann? Misye genlè pa gen touch jenès lan. Li pa gen touch jenès lan. Donk fè ke dèfwa ou apa jwenn ti mesye k ap al ajoute touch jenès lan pou li. Men, fò ou wè se yon nèg ki konn mizik. Men, èske se pa awogans misye? Paske, ou konnen tou lè yon nèg ki pa pè depanse, k ap bay kòb nèg sa yo pale nenpòt kòman. Men gon bagay tou, madanm misye trè prezan tou paske se madanm misye ki manadjè an, ki sèvo an wi. Madan madan misye trè trè Gade li moun sa yo pa jwenn non ba Yap peye yap peye men fòk misye an delivre.
Men nan tout bagay sa k genyen la se ke nou pral di konsa nan tout pakèt mizisyen ou gen gitaris k ap sove sa vle di gitaris katèl la e bòkò katèl la ap byen travay pase djaz la gen pwoblèm US pa pral nan sa ditou non. Men fòm di w ti gita kite. Gen.
Wi, gita kite, kibòdis la kite. Gen e tanbou kite, tanbou kite.
Wi. Men e yè swa nèg yo repete, yè swa e. Ou gen youn nan chantè yo la ki sou beat kite tou paske se yo 2 l ye. Wi e abdyès anvayi misye.
Wi wi wi misye kòmanse trè e ti fris kòmanse kòmanse pran sa trè mal e ti fris ka e ti fris ka chante e ti fris ka chante donk fè ke li gon li gon kesyon direksyon mizikal komsi ki pa e ben nèg yo repete san san gita san gita san san kibòd. Bon e mon chè e yo pa t vle m debake sou yo pase yo pa vle m wè a kiyès y ap repete men mwen konnen yè swa yo repete.

Paske si w parèt devan moun nan se lajan ou vin prezante l devan l toutswit toutswit toutswit l ap foure l ap pran ti kòb ou an lè fini l vire do l l ale. Sa se vre. Li pap donk sa vle di èske se onivo dapròch yo, èske se onivo de awogans manadjè a men nou pa ka di se pwoblèm mizisyen l ye nou ka plis di se yon pwoblèm manadjè l ye ki fè ke mizisyen yo pa ka rete anndan djaz la. Sa se vre. Sa m ka di l tou. Sa son pwoblèm manadjè li ye, apwòch manadjè a, kòman l pale avè nèg yo, oubyen èske nèg yo lè yo desann nan sousòl la yo wè kèk balèn, kèk tèt mò k ap vini anba.
Paske pifò mizisyen Monyèl pase anndan djaz sa a, yo pa ka rete. Non, nou ka site yo, Djo Kibòd, Youri Lawochèl, Yo pa ka rete.
tout se gwo non, sou se de nèg ki gen mizi. Kon egzanp ansyen chantè K-Lin nan, ki te vin, ki t al ranplase Michelin Brutus lan, Wi, e wi, Bobi, bon, a. ansyen frè Ti Kap Di an. Sou se de nèg ki konn chante, ki konn jwe mizik, ki. Ka fè bagay! Ki te nan men misye, men ki pa rete, nèg yo vini yo pran kòb. M sonje chantè sa se 500 dola misye t ap ba misye chantè sa wi 500 dola pa mwa Adje! ke djaz la jwe ke l pa jwe.
Mezanmi!
Gen lajan.
Donk, mè wi! E ou gen ou gen Polo, Polo, Polo Enkonito, Polo Enkonito tou te konn nèk k ap fè ti kòb li trè byen la. Ou konprann? Avèk misye, Djedje te konn ap fè kòb li trè byen la tou. E Bas tou wi, e Ti Wès tou wi. Wi, ou wè baz, depi se mizisyen nèt ki pase nan baz nèt, tout pase nan anndan flash mizik, sof gita, e, e, e, non, non, non, y gon gita, non, y gon gita flash te konn repete avè l, men misye pa bon, misye regizite, m wè misye pa jwe avè nèg yo ankò. E, e, se, m wè nèg yo pa jwe avè l ankò. Men m konnen baz. ap file US yo gen plis yo gen yon pakèt tan yap file US la men US poko ka ale e pa angajman avèk katèl men nan moman la katèl pa gen pwoblèm mizisyen la on dirè yo kòmanse yo kòmanse yo kòmanse
yo kòmanse aranje yo aranje yo epi monchè sa nou kapab anonse 2019 lan la ap fini trè mal an ke de fason avèk djaz Montréal yo wi anpil djaz Montréal ya sa li klè tout djaz Montréal yo nèt gen pwoblèm san retire san mete Yo tout gen pwoblèm nan moman nap pale la a. Nou gen yon pakèt gwo dosye nan men nou ke nou paka ba moun yo, se pa konn gout pou nou ba moun yo. Paske fò n ta pran jounen an pou n, fò n ta pran jounen an. Sa se 1. E, e, donk gen anpil pwoblèm. E, an 2020 an, e tchema Noël la pral chanje. Se lè pli jis ki se yon sove.
Oh oh oh wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi la 2020 an la ou si nèg yo te di nan Miami an 2019 la se te Miami li te ye e ke te gen yon pakèt chanjman 2018 2019 nèg Miami yo pote yon pakèt chanjman nan djaz yo tankou wap wè Ale la rivyè fè yon pil chanjman anndan djaz li al stabilize djaz li e wap wè Disip kòmanse ap stabilize djaz li tou eksetera la mentnan a Montréal Ou gen djaz ki pral mouri, ou gen djaz ki pral nan koma, konsa tou gen lòt djaz tou ki pral vin pran nesans tou. Nan Montréal la la pou 2020 an la. E se les plus justes qui seront sauvés. Se les plus justes qui seront sauvés e moun pap pran chantè wawot nan men moun ankò nan Montréal. Non, non, non, non. Gen twòp talan.
Twòp talan ap gaspiye la aktyèlman la. Egzateman. Donk fè ke la, jwèt pou katèl konnya, nan moman an, ki nan tout pakèt mizisyen sa yo kap kite a, lap ret tou foure men yo pran de twa grenn. Jwèt pou Gendzi pou yo foure dout men yo pran de twa grenn tou. Donk la nan moman an la, nou pa konnen kisa sa pral bay nan 2019 la la, men nou konnen yo tout plen pwoblèm. E gen djaz la nan moman map pale avè w la ki sou bit ki pral kraze. Men, men. Ki ka kraze. Bon.
Avan nou te Eske ou panse ke Simon mande kontra avèk Katel? Eske ou panse ke Katel ka bay Simon yon kontra? Nan moman map pale avèw la Simon gentan gen kontra l nan menl. Bon ok ok Simon gen kontra l nan menl men eske. Simon gentan gen kontra l nan menl men eske l siyen l m pa konnen men nan moman la Katel gentan ba Simon kontra l Katel gentan gen yon basis la ki trè move.

Wi wi wi nan moman la katèl pral gen studio pa yo la nan moman map pale avèw la e manadjè manadjè a konnya bije ba nèg yo studio manadjè a ba nèg yo yon lokal. Oh gen lajan gen lajan monchè gen lajan wi. Oh nèg yo gwo souswèl la la gwo souswèl nan men yo la epi yo transfòmel yap fè yon gwo studio ladanl la nan moman map pale avèw la donk sa vle di manadjè a tounen manadjè a kòmanse konprann bagay la li bije ba nèg yo Lokal konnya, e nèg yo gen lokal konnya pou yo repete, pou yo kapab pratike, pou yo fè mizik, e nèg yo gen pwodi k pral sòti. Donk sa vle di la, manadjè a di monchè m pa ka kite djaz la. M di manadjè a sa m pa ka kite djaz la, li di konsa a, djaz la pa ka ranbouse m, alò m pa ka kite l. Manadjè a tounen. Sa vle di katèl la nan moman wap pale avè w la, Se zafè w ap wè Katèl te mete l tou dousman trankilman, yo pa fè toune medyatik, yo pa fè gwo gwo bri ak dosye manadjè a ankò paske yo jwenn yon tèren dantant. Men men y ap siveye lòt mizye tou pou yo pran. O wi wi wi nan moman n ap pale avè w la se ke sèl sa nou konnen ke daprè yon sous Kem genyen eh nèg yo konnen yap fè yon jan pou se pa manadjè a ki negosye dirèkteman avèk mizisyen yo pou yo pa pran nan menm ti pwoblèm sa ankò.
E se yon lòt diferans wi ki gen avèk Toto, Vista Music. Manadjè Katel la li menm lè w fin jwe li menm li di konsa wa tcheke wa vin tcheke l nan biwo l. Toto li menm menm depi avan w monte stej la li gentan ba w anvlòp ou. Ya ya men
Fòm diw e nan tout sa yo e wòl sa se se zanmi nou kap jerel aktyèlman la nan star music. Zanmi nou. E bon e e e non mwen pa konn de kiyès wap pale la men e e e e. Zan non men non men zan se se zanmi nou e JP e wòl li se chwazi misye kap bon pou djazz lan li di Toto. Enben misye manager konnya? Wi, wi, wi, wi misye, misye kòmanse, misye manager pa enterim. Bon, m pa konn. Men sa vle di la menm kritik se menm bagay la ki gen, menm kritik yap bay Francky ke antanke medya k paka epi ki paka manager a, e menm kri, e nan menm wòl la tout nèg yo vin rantre konnya, nèg yo pa pa gen bon lin nèt. Bon a monchè, mwen menm m pale, m pale e, e selon, selon bòn sous anndan djaz lan, e Waltjp se, se li k

ki te koz pwoblèm antre e nan djaz la tou avèk Frenel, basis lan. M gen dosye, Ok.
m gen dosye, m gen dosye, m gen dosye, m gen Nou, ou gen dosye. Bon, ou menm ou gen dosye, ou konnen se mo, e, se sa, e sa fè Montréal son lari an. Nou menm nou plis la pou nou fè analiz bagay yo lè yap pase. Mwen menm m la pou m fè analiz bagay yo lè yap pase, ou menm ou gen dosye yo, epi nou menm kòm avoka m vin analize yo, epi n ap pote yon eklèsisman, yon, yon ide klè pou pèp lan pou yo kapab konprann mizik lan, konprann sa k ap fèt la nan kominote an.
Echema la. Echema la nan Montréal la nan moman n ap pale avè w la, li tèt anba, li tèt anba e gen moun ki pa konn ki wòl yo, yo pa konn sa yo dwe jwenn nan djaz. Tout moun fè nenpòte kwa nan echemay Montréal la e se sa fè w ap wè Montréal pa janm ka gen yon djaz serye ki emèje ladan l. ki emèje ladan l. E 2019 lan la, gon pakèt djaz nou gen pou nou pran nouvèl, nou gen pou nou pran nouvèl, e disi desanm yo la, djaz, djaz kap, djaz ki fè fayit, djaz ki nan koma, djaz kap mouri, e n ap ba w nouvèl yo, men 2020 an se lè pli jis ki se yon sove. Anpil mizisyen pral pliye bagaj, e sa pral. Wi, wi, wi, wi, wi.
Sa pral. Nan moman m ap pale a la, gen djaz ki ka menm chanje non.
Dosye!
Dosye! Wi, gen jazz ki ka menm chanje non paske gen pil pwoblèm nan moman nap pale yo la paske sa ki vin genyen se ke o nivo de jazz yo se ke tout moun fè di nenpòte kwa, tout moun pale avèk moun nenpòt kòman, yo pa konn kòman pou yo wè. Son on kote ki pa gen kòb ladan l epi men nèg yo manke moun dega pou dan griyen nenpòt kòman ladan l. Ou pa kab manke moun dega. Bon menm lè te gen ki kòb ki gen ladann petèt yon 100 goud yon 200 goud ou pa kab manke moun deja pou 100 goud ni pou 200 goud. Sa se vre. Fò w panse, fò w panse a demen ke mwen sa map fè a jodi a la m ka pèdi 100 goud avè w, m ka pèdi 200 goud avè w men konbyen m pral benefisye avè w, konbyen m deja benefisye avè w deja. Ya, trè byen, ya.
Donk, se sa ke dèfwa anpil mizisyen pa fè analiz sa a, yo pa janm fè analiz yo, dè ke gon ti pwoblèm ki rive yo tonbe voye vye, yo wè 10 moun devan yo, pou yo menm yo gentan gon milyon vè ki gentan tonbe. Men se pa vre, pa gen milyon ladan l vre, gen depans ki fèt, anouka pa pran bagay yo an konsiderasyon. Men pwoblèm ki genyen se ke yo pap pratike, yo pap jwe mizik, ou konprann, yo konn jwe lè se lòt djaz ki rele yo pou yo vin fè gig, wè yap byen depoze, men lè yo nan djaz pa yo a, on diw wè yo. Yo pa vle, yo pa, e se pa konnen yo pa konn sa pou yo fè. Gon parès, gon parès, gon parès. E wi monchè, nan moman nap pale avèw la nan Monreyal, tout djaz Miyami, tout djaz Nouyòk, branche je yo branche sou Monreyal pou yo wè ki grenn mizisyen yo ka rache. Kote map pale avèw la, Zafèm gen je sou Monreyal, sou plizyè mizisyen nan Monreyal ala pou yo wè si yo ta sòti djaz la. Zafèm!

Wi Madè e Jude Sévère ke ki ta sipoze al nan Jazz Nova a, nèg yo di Monchè ou mèt di se nou ki di w sa, nou nou menm nou pap jwe nan Jazz la. Waww sa a sa yon gwo kou pou Dova wi.
Bon mwen m gen dosye yo men nou poko ka nou paka lage dosye yo nan lari konsa fò nou konnen fò nou analize dosye yo dabò tout eta pi fò n travay nan sal nouvèl yo fò n travay yo dabò pou nou konn vrè rezon yo pase mizisyen gen dwa gon rezon pandan se tan gon lòt rezon ankò fò nou analize dabò men yo di mwen ke Monchè yo pa nan dosye sa a. Rimè ka kouri di yo ladann lan yo pa ladann yo pap jwe nan djaz sa a yo pap janm jwe ladann. Bon.
Waw enben e fòk Dòva rebat kat la, rebat kat la kounya la pou l twouve ke yon djaz serye. E espwa Dòva espwa Dòva se te pitit li Siman ke l te genyen tou? Ya.
E avèk Leo? Leo ya. Leo kounye a ap bay yon tandans pou l tounen legliz, Zafèm gen je sou Leo. Zafèm gen, bon, mezanmi, gwo koze. Gwo koze. E Leo li menm se plis legliz li ye, e anfenkont Zafèm gen je sou 2 batè nan Monreyal la la. Wi.
E ti Peter? Li gen je sou Peter, li gen je sou Léon. 2 ti jèn. Men ti Peter li menm te sipoze desann deja wi. Ti Peter t al New York menm. Ti Peter fon semèn New York avèk Zafèm. Ti Peter fon semèn New York avèk Zafèm. Ti Peter menm gentan, m kwè gon menm yon mizik nou te fè menm fè ti Peter jwe batri sou li deja. A bon?
Men wi, men wi, men wi. Dos! Yo fè Tipitè rantre, yo fè Tipitè rantre nan studio a la, yo di Tipitè, jwe, mon mizik, jwe sou li, montre sa w ka fè. Misye jwe l, depoze l, lè misye fin jwe, nèg yo di, a gen, nou tou kenbe sa. Ou wè track sa nou tou kenbe l. Gen bagay. Yo tou kenbe l, men l pa ba misye yon goud.
Dosye yo cho isi an. Non, dosye yo cho. Donk sa fè ke Leo li menm m pa konn kisa l ap fè, paske Leo li menm li gen yon tandans, Evanjelik, e bò kote pa li, li gen lòt pwojè. Simon li menm gentan fè pakou a, Simon bije vin konprann dosye a ke li pa kab mache avèk Leo tout tan, tout tan, tout tan, tout tan. Donk li jwenn yon kontra la ki ka trè bon pou li, ki ka trè bon pou li di kote de Katèl, gen lè li menm li tou lage kò l nan Katèl la.

E me gade se mabdou merci e semen sa e kisa w genyen nan djakout radyo mizik kreyol pou emisyon la.
Non nan semen sa la nou genyen e semen pase a la nou akoz de seten chos ke nou ta pese regle e an nan radyo an nan sou bay seten bagay nou pat live men semen sa nap live se tou le mèkredi e jodi la bel e la bèt Epi le madi ou gen lè meloman avèk Stéphane et Edwidge, epi le vandredi ou gen envazyon tropik, epi le samdi ou gen Lydie Manere, Succès dans l'ombre pou les entrepreneurs, epi le dimanch ou gen sans stress avèk Wendy et Aly. E donk fè ke sou radyo mizik kreyòl, bon, kounye a ou gen dwa, ou gen dwa ale, ou fè radyo tele mizik kreyòl. A bon?
Tele a, radyo mizik kreyòl an pou di tele a. E tout moun ki enterese swiv nou yo kapab like paj lan. E like paj lan, pi donk fèk yo kapab swiv nou. Donk fèk yo nap travay. Nou menm nap travay menm si wè nap pran tan nan wout lan, men nou vle pote yon pwodui de kalite. Menm jan ou wè Moray San Mari ap pote yon pwodui de kalite. Tou lè lendi midi boul avèk Gèdès Monstres sou panèl la. Epi an menm tan tou nan radyo mizik kreyòl tou, n ap travay tou pou nou pote yon pwodui de kalite, pwodui de chòz diferan pou kominote a kapab jwenn de chòz de distraksyon, bagay pou k lakilti, kote kilti lan, atis kreyòl yo kapab jwenn yon kote, yon plato pou yo kapab ekspoze talan yo. Gèdès, e fò m di w gen, gen de, e de, de zanmi, bon, zanmi e Noujèze, e ki te ekri m nan, nan semèn nan, li di m. Li di m jan m ap fè l ansanm avè w lan, li bon anpil. Li bon anpil paske zye yo retwouve yo nan Monreyal.
E sensèman mwen menm tou di kote Ayiti, e m gen plizyè moun di kote Ayiti ki tèks mwen tou. E m pa menm, m pa konnen kòman nèg yo fè jwenn telefòn Waf, m pa konnen yo, m vrèman pa konnen yo. Pou de vre, m pa konnen yo, m gen plizyè jounalis ki tèks mwen ki, m pa konnen yo ki tèks mwen. Pèsonèlman, m gen 5, 5 moun Ayiti e ki pale m de sa. E pi m di, o, waw, gen lè, gen lè, yon bagay nou pote nan Monreyal la la, e dyo sa a, Monreyal son lari a midi boul sa a le lendi an, gen lè gen yon bagay ki pote nan Monreyal sa a. E m ap swiv tou, m ap gade anba live la tou, m gen menm jounalis Miami. kap swiv nou sou fo paj e analiz nou fè yo analiz nou fin fè yo map tande yo sou plizyè panèl gwo panèl nèg gwo nèg yo ni nèg ayiti gwo nèg kap fè mil konbyen moun yo kap fè ou konprann moun ki gen sanmil moun yo ni lòt gwo gwo bagay yo miyami yo se menm ana yo pran menm fraz nou yo pou yo fè analiz la tou nou fè ke nou nou donk sa vle di ke. Sa vle di ke nou kanmenm pote kelke choz de pozitif e sa fè nou apresye sa anpil e ke si moun kapab koute nou, si moun swiv li, epi sa fè nou anpil plezi, sa ap ban nou kouraj pou nou travay epi nou kontinye travay avèk yo tout tou. E sa li ye.
E map di nou randevou an se mèkredi, e sa? Mèkredi e jedi a kote de 20 tè sou Radyo Mizik Kreyòl epi la bèl e la bèt.
Ok dakò Map di Guèyder Epi lendi pwochen Lendi pwochen Pi rèd Pi rèd Pi rèd Avèk lòt dosye ki lou Nou paka pale Wi epi fòk nou pa bliye tou le 13 le 13 le 13 le 13 nan renesans se anivèsè pa mwen e se la map tann tout zanmim yo pou yo vin pote kado pam nan nan Nu Look Vibe Monchè e monchè Le 13 m pa gen chwa pa rantre Montreal nan maten paske samdi swa map map Dubai. Wap Dubai?
Yeah men. Wi fò al ba chamo yo dlo. Wi paske m gen 2 chamo ki ki gwòs la, m tande yo gwòs epi fòm fòm fòm nan akouchman an m pa konn poukisa pou m siyen papye m pa konnen men konnen fòm Dubai men nan dimanch maten fòm tounen pou m al fete avèk Guedes Nostres! Tout tan, e tout tan, epi nap tann tout moun yo, epi e lundi midi boule. Lundi pwochen yon lòt randevou midi boule. Mèsi Guedes! Chapo! Mèsi! Ok brother! Mèsi! Thank you!